Se konsa sa ye, se konsa sa ap dewoule apre plizyè moto, plizyè moto pran dife. Anba ponp sa, anba ponp sa, plizyè moto pran dife. Se de ponpe ki tap tan esans. Alò se yon nan ponp ki gen nan zon sa ki tap fonksyone. E... Alò se... Se yon nan ponp yo ki t ap fonksyone, ki t ap bay esans nan zòn sa a, e nan zòn Pèlerin 2, se yon nan zòn nan ponp ki t ap bay esans. Alò n kapab di w, e plizyè moto, plizyè moto arive boule anba ponp sa a. E selon enfòmasyon ke yon chofè moto ba nou, se yon plis, yon ponpis, pandan ke li ap plen yon tank, yon moto li menm, e moto a li menm li foul, gaz tonbe sou motè a, epi. e dife eklate alò se konsa sa ye nou gentan remake pou ijans e polis administratif li gen e ponpye meri bon e ponpye ki gentan vin la ki gentan etèn dife alò ponpye petyonvil ki gentan vin la ki gentan etèn e dife ki te anba ponp sa men e nou wè chofè moto yo menm yo bay temwanyaj kote yo di yo lage de bwa balanse suit avèk e sa ki pase a. e gen ladan yo menm ki menm arive fouye akoz de pèt sa ke yo menm yo fè. Alò Telefab li menm li prezan pou l kapab fè w viv, pou l kapab fè w wè ki jan e kòman sa ap dewoule nan wout Pèlerin. Deja gen anpil moun, anpil moun ki gen tan prezan anba ponp sa pou kapab e tann esans pou konnen. E fas avèk tratman gaz sa ki genyen ki genyen nan Pòtoprens lan anpil e sa vin fè ke depi yon ponp ap bay gaz se anpil anpil moun ki reponn prezan. Alòs se anpil anpil anpil anpil anpil. Alon se anpil anpil moun ki reyini prezan e pou ap tann esans. Alon nan pran temwanyaj nan men yon fokis nou wè ki ap prete e ki pral di nou egzakteman sa k pase sou esans. Wi mwen pale wi. Zanmi kòman w ye? E deriv sa ki fè a kòman l fè rive la?

Li di nou koz ki fèl rive se sa sèlman l di.
Vwala e se konsa sa ye, se konsa sa ap dewoule anba ponp sa maten an la e ki tap bay esans e gen kote plizyè moto arive boule anba ponp sa e jis aprè e yon gaz te fin tonbe nan yon motè yon moto motè yon moto alò e dife pran nan moto a e plizyè lòt moto arive boule e sa vin fè ke chofè moto chofè moto la lage debra balanse. Nèg konsa, nou tap tande reyaksyon, reyaksyon e responsab ponp lan li menm, nou tap tande reyaksyon l, li menm ki tap di nou egzakteman e kisa k pase ki fè e aksyon sa li menm li rive e kisa k sove yo tou ki fè ke e ponp lan li menm li pa esandye nèt. Alò tele pab li menm li tout kote nan tout kwen pou kapab enfòme w pou kapab fè w wè kijan sa ye e kòman sa e li menm li ap dewoule anndan peyi Dayiti. Alò menm ki ap swiv tele pab nap kontinye mande pou pataje, pataje, abòne, fè kòm yon zanmi wè kijan sa ye e kòman sa ap dewoule. Alò. E ponpye Petyonvil te gentan rive sou lè lye, e te gentan etenn dife. Te gentan etenn dife a, men si pa sa, m pa kache di w, e bagay la t ap konplike. Deja n konnen, e depi gen ratman gaz anndan e peyi Dayiti, n konnen depi gen ratman gaz, alò, e grenn ponp sa, ke popilasyon an konnen ki ap bay gaz la, alò, yo vini an foul, e avèk galon nan men. Anpil veyikil vin vini, yo menm pou yo kapab, pou yo kapab vin pran esans. Alò sa, sa rive, mesye swa lou pa gen moun ki viktim, pa gen, pa gen moun ki ale lopital sèlman, gen moun ki frape, gen moun ki frape, men ki pa two grav, ki pa two grav. Alò se kounya, se kounya sa, sa pase la, se kounya. Alò tele pa nou menm li rete. 6 moto, 6 moto ka boule. Hum? 6 moto? Daprè enfòmasyon se ta 10 moto ki ta boule, men nou remake se 6 nou wè sou lè lye anba ponp kap DNC ki fè kòl e kap di kele rete a. Se la nan ponp DNC lè w ap moute egzanp Tomasen, Fèmak, lè w ap moute Pèleren ou pral Bò Kaye an, Prezidan Jovenel Moïse se la atè a ponp sa tou fè kòl li genyen 2 moto ki deja. Epi m ka di 6 moto nou remake ki brile anba pòt sa sit avèk yon moto ki ta pran dife ki ta lakoz 6 lòt moto menm ta pran dife anba ponp DNC sa. E nou kapab di yo di nou se 10 men nou menm nou remake 6 moto anba ponp DNC.
Atelier pap tout kote nan tout kwen pou kapab enfòme yo pou fè w wè ki jan e kòman sa ap dewoule. Wala deja. Ki t ap bay esans, li menm ki oblije fèmen pòt li swit aprè ensidan sa ki pase a. Ponp lan t ap bay esans, te chaje moun devan l, te chaje machin la ki te gentan prezan la pou kapab resevwa esans nan ponp lan. Anpil moun tou, fò m di l, gen anpil moun tou avèk galon nan men ki te gentan prezan la nan sans lan, nan ponp lan pou kapab tann esans. Men ponp sa menm si l avèk esans se sa ki pase e kote plizyè moto arive boule ponp sa li menm pòt li li menm li deja fèmen la li fèmen.
Francine, fòk nou souliye, nou remake prezans yon bakòp polis ka di komisarya Petyonvil ki la, se polis administratif, nou remake enspektè, enspektè tou Petyonvil ki la, ki deja la, o nivo de ponp TNC sa, ki vin pote sipò l avèk pati ponp TNC sa ki genyen plizyè. Kay ti moto ki boule anba pòt sa nan moman nou ap pale la. Se pòt sa li menm ki tou fèmen pòt li, ki tou fèmen pòt li apre ensidan sa ki pase la maten an la. Deja fòk mwen di ke sikilasyon nan wout, nan wout Pèlerin an li vrèman, li vrèman difisil e apre ensidan sa ki pase a la, li vrèman difisil. Alò sa kreye anpil, anpil blokis, anpil blokis nan wout lan. Alò chofè taksi moto e bis, alò yo oblije avèk anpil difikilte yo menm pou yo kapab travèse, pou yo kapab monte e aprè ensandi sa ki fin pase anba ponp lan la. Sa fin kreye yon anbouteyaj nan tèt chaje e lòske wap moute Tomasen, Fèmat e Kenskòf ou menm ki prale Laboutout li vin difisil pou yo moute paske gen yon anbouteyaj tèt chaje. Dadi o dife depi 2002 sa koz yon anbouteyaj men m kapab di tou sa vin rann koz pa gen machin ki pou monte sèm ak tonmase ke swa nan stasyon fè e petwovil la nou pa remake ti bis pou n ap chaje pou ale tonmase sèm ak yo ni gwo bis pou ap chaje pou ale ke swa yo pou lè n te sot pase a la n pa t remake okenn machin ki te Kapab di apre deriv sa a, nou remake anpil moun al bò lari an e vin gade, vin konstate deriv sa k rive anba ponp DNC ki twouve kò l onivo de Peleren 2 sou wout lè w ap monte Madi Laboul Tomasen Keskòf Fèmat. Se la a pou w pase pou w ale Tomasen Fèmat Keskòf Poplan yo menm ki twouve kò l arebò lari an.

E nou remake yon lòt ankò. Ki boule. E nan pase, pase yon lòt ankò li menm ki arive boule. Alò la genyen 2. Si genyen 2 ki arive koule. Ase yon. Ki sa son lòt.